Èske w konnen gen kote nan mond lan an ou pa ka mouri? Ban m di pi byen pou w konprann, gen kote ou pa dwe mouri. Oubyen, si w pa konprann toujou, gen kote ki entèdi pou w mouri. Men vrè bagay la. Gen kote li entèdi pou w mouri. Èske w te konn sa? Kounye a ou pral di petèt, M fin manje, vant mwen plen, epi m vin pale tenten nan zòrèy ou. Wi, se sa, sa w tande a, se sa l ye. Gen kote nan mond lan ou pa dwe mouri. Sa se yon prensip nan Grand Bretay, Wayòm Ini, ki di ke ou pa dwe mouri nan Parlement. Ou ka twouve sa biza, trè biza, men se sa, se seri, se sa li. E se pa sèlman sa kòm lwa ou prensip ki biza ki egziste nan de peyi nan mond lan. Lwa ki tèlman biza, wap mande tèt ou, eske se vre, eske yo egziste? Enben jodia nan video sa m pote pou ou 10 bagay biza, lwa biza ki egziste nan mond lan nan 2 peyi ki ap vrèman chokew, ki ap vrèman etonew. E dènye a se li kap plis etonew. Nou prale nan video a, nou konnen kap vrèman fè w plezi. E avan m kòmanse video a m paka pa salye w pou m di w bonjou, bonswa fanmi m. E se toujou menm mwen menm nan ki pote pou ou yon ti video m konnen kap fè w plezi, kap vrèman fè w kontan. Pa bliye abòne, pataje epi kite yon kòmantè pou nou si w renmen videyo yo kòm ou toujou fè l. Enben n ap pase a videyo a san pèdi tan. 10 bagay, lwa, nan mond lan ki ka etone w. Etandone ke nou konn Ayisyen se yon nasyon oubyen yon ti pèp ki vwayaje anpil anpil, nou wè yo tout kote nan mond lan, alò Si ou pa ta renmen an kontradiksyon avèk lalwa lè ou rive nan peyi sa yo ke m pral di la, ou pa sipoze fè bagay sa yo. Se pou sa m pote videyo a pou nou. Alò, 10 bagay sa yo, depi ou fè yo nan peyi sa yo, ou dirèkteman tonbe anba sanksyon. N ap pati avèk dizyèm nan san pli tarde. Dizyèm bagay, èske ou konnen an Woumani li entèdi, yo entèdi Scrabble? Woy ti jwèt ou wè ki gen mo kache ladann yo, jwèt sa wap gade a, li entèdi an Woumani. Ebyen se nan lane 1980 yon diktatè ki te rele Nicolae Caopescu, m pa konn si m byen di non an paske m pa twò fò nan lang sa, li te entèdi paske li estime se yon jwèt ki gen yon nivo entèlektyèl ki twò elve, li di mas popilè lan, mas pèp lan, pa ka ap jwe jwèt sa paske lap anpeche yo kontwole l paske lap vin fè yo twò entèlijan alò pou sa li chwazi li entèdi jwèt sa an Roumani ou wè jan w ap distwa avè l alèz anben nan peyi sa jwèt sa li entèdi. Neuvième bagay la èske ou konnen o Kanada twotè oubyen sa n ka di ti charèt charyo pou bebe yo. Ti woulèt, ti bagay woulèt pou bebe yo, e sa, li entèdi nan peyi Kanada. Wi, yo pa dakò ou mete bebe sou yo nan Kanada. Poukisa? Paske yo estime ke li gen 2 bagay ki pa bon ladan l, premyèman li ka koze aksidan pou bebe a, e dezyèmman yo di li fè bebe a vin parese. Li fè l manke travay. Pou sa, yo chwazi yo entèdi l nan peyi Kanada. Si w ap viv Kanada, ou pa sipoze itilize. Depi an 2004, yo entèdi bagay sa nan peyi Kanada. Uityèm bagay la, èske w konnen nan peyi Lagrès, li entèdi nan sèten sit, sitou touristik yo, bagay ki date lontan, akeyolojik yo. Li entèdi pou mete talon. Wi. Ou pa sipoze pote talon ladan yo. Yo estime ke ou ka deranje bagay yo, ou ka grave avèk talon lan. Pou sa yo entèdi, depi ou pral pote sa yo, ou pa sipoze mete talon, kikit, soulye wou, ou pa sipoze mete li entèdi nan yon pakèt kote nan peyi Lagrès. Jan w tande l la se sa. Se pa mwen ki envante anyen ki vin ba ou. Se jan w tande l la. Si w pa respekte sa yo, w ap pran prizon. Men, setyèm bagay la k ap etone w pi rèd toujou, nan peyi Lafrans, li entèdi pou moun gen yon kochon pou rele l Napoleyon. W ap sezi. Ebyen poukisa? Se nou sonje nan lane 1804 rive 1814 jiska 1815, te gen yon anperè ki te rele Napoleyon Premye. Alò vrè non l se te Napoléon Bonaparte. Enben, yo di ke si yon moun gon kochon ou rele l Napoléon, se paske w ap manke anperè a respè. Sa fè yo tou entèdi l an Frans. Yon moun pa dwe rele kochon l Napoléon. Si w gon ti kochon menm an Frans, w ale an Frans, w gon ti kochon, pa panse a non sa pou w ba li menm. E pou w ba l non sa, w ap an kontravansyon avèk lalwa, w ap gen gwo pwoblèm nan kò w. Alò, nou tande yo aprann yo pou lè n rive nan peyi moun yo pou n pa panse ke nou ka fè sa nou vle. Chak peyi gen lwa pa yo. De bagay biza ou pa t ap menm panse, men se lalwa. Pa gen pèsonn ki sou tèt lalwa. Ou sipoze respekte lalwa, sinon w ap pran prizon. E sizyèmman, jan m t ap di nou talè a nan kòmansman videyo a, Nan Grand Bretay, li entèdi pou moun mouri nan Parleman. Alò, e fò m di w, se pa strikteman entèdi, kòm si, paske moun pa kontwole kote w ap mouri lè w ap mouri. Men pou ki sa yo vin avèk lwa sa? Se paske e nan Parleman an, rele Westminster, li entèdi pou moun mouri la, paske si yon moun mouri la, yo dwe yon fineray nasyonal e tout bagay ap sou kont leta. Alò pou te evite sa, pou moun pa al fè sa, yo te tou vin avèk yon lwa, yo entèdi moun mouri la. Depi w mouri la, yo di se yon sanksyon, ou an kontravansyon avèk lalwa, yo vin avèk lwa sa. Men se yon bagay ki strikteman kòmsi, si yon moun rive la, se la l mouri. Aksidantèlman, yo pa ka fè anyen, pa gen moun ki ap anpeche l, paske pa gen moun ki ka kontwole lanmò. Pa moun ki konn ki lòt moun pou lòt mouri. Men, lwa sa, li egziste kanmenm nan peyi sa. Fòk ou respekte l. Ou menn, ou pa ta renmen mouri la? Leta t ap fè tout bagay pou ou ta byen kontan mouri la vre, men, yo p ap pran sa nan men w. Ou pa ka leve w al mouri la tou. Dayè, ou pa konn ki lè w ap mouri. Senkyèm bagay la ki ta pran nou ki entèdi, se ann Itali. Wi, nan peyi Itali, e presizeman Veniz, sou ann yon plaj. Toupre Veniz, li entèdi pou konstwi de chato an sab. Wi, sou plaj la ou pa ka fè de chato an sab. Li entèdi. E si w rive sou plaj lan, pou al fè l, ou ka peye nenpòt 25 a 250 ewo amann paske yo entèdi l. Paske, ki sa yo di? Li ap deranje moun k ap pase yo. Lè moun ap pase, ou, pou l pa deranje l, li ka koz aksidan. Pou sa, yo entèdi l. Se yon lwa ou ka twouve biza, men depi w fè l, tonton, Wap pran sanksyon, yap mete w nan prizon, wap peye amand, sa se prensip yo fòw respekte yo, nan peyi sa yo moun pa fè sa yo vle. E nap pati avèk katriyèm bagay la ki pral etone w anpil, èske ou konnen la swis peyi la swis depil gentan fè 22 zè ki vle di 10 zè di swa li entèdi pou tire chas do a sa vle di li entèdi pou flòch twalèt la m pale pou konprann. Depi ou fè sa avan. Wap pran prizon. Paske yo estime ke si ou fè sa lap deranje lòt moun ki nan apatman oubyen nan edifis kote wap viv la. Yo pa vle pou ou twouble yo. Depi li fin fè dizèd swa, ou gen yon ti bagay ki kenbe ou fin mete l se kite l pou demen maten pou flòch li. Ou pap ka flòch li. Paske la ou vyole lalwa. Se lwa pa yo, se prensip pa yo. Si w Ayisyen, w ta renmen al viv la, lè w rive kote sa yo, pa panse w ka fè dizèdswa, onzèdswa, ou fè twalèt epi ou fè twalèt ou. Non, sa pa fèt nan peyi sa. Fò w respekte prensip moun yo. E si w potko konn lwa, men gen yon lwa nan peyi Sengapou, li strikteman entèdi pou w mache chewingòm, pou w manje chiklèt. Jan nou rele l ayiti a jilèt li entèdi wi yo pa pran sa nan mou nan peyi sa ou pa ka mache nan lari wap manje jilèt ou byen non yo pa vann yo pa yo entèdi l dayè menm voye yo pa dakò voye jilèt nan peyi sa paske yo di yo estime ke lap sal lari an yo pa renmen pou ou sal peyi yo a depi ou pral nan peyi sa pa mache a bagay sa paske lè wap manje l yap mete w nan prizon yap fè w peye amand ou sipoze pa janm fè bagay sa nan peyi sa paske se lalwa se prensip pa yo tout sa wap di yo ka etonew men se reyalite yo egziste e yo pa sipoze fè yo sa se bagay pou Dezyèm bagay la bagay ki entèdi èske ou konnen nan malezi li entèdi pou mete rad jón pou abiye an jón lwa rezon konnen depi ou rive nan peyi sa si ou te gen bèl ti rad jón ou panse ou pral kraze kòw negatif yo pap pran sa nan peyi sa. pa sèvi avèk bagay jaune. Alò, li entèdi jisteman paske li te, koulè jaune nan te gen rapò avèk de manifestasyon politik, yo te konn itilize koulè jaune nan pou sa, yo tou entèdi koulè jaune nan peyi sa. Ou pa ka met rad jaune nan peyi sa. Si w pral Malezi, pa mache avèk rad jaune. Li klè. Men bagay ki plis etonnant ou pral sezi tande. An Alman yo toujou ap pale de li paske ou ka kouri a vitès ou vle a machin ou. Sou otowout yo ou ka kouri a vitès ou vle. Men èske ou konnen an Almay li entèdi pou tonbe an pàn sou otowout la? Se vrèman biza men ou pa sipoze tonbe an pàn. Prèske tout moun konnen lè w gen machin wap kouri ou ka an pàn a nenpòt kèl moman. Men non, depi w tonbe an pàn sou otowout la, ou ka pi w aman 200 dola. Sa a se lwa pa yo. Se sa yo entèdi. E m te di yon kote 10 bagay pou ou, m ap pote yon ti bagay an plis pou ou. Nan Burundi, li entèdi pou w leve al fè jogging, kòmsi leve nan maten al fè yon ti kouri nan lari. Non, ou pa p pran sa la. Yo estime ke se yon mank de respè li ye. Se yon, ou vyole lalwa. Ou leve maten al fè ti kouri, fè ti spò, jogging. Non, yo pa p pran sa. Nan Burundi, li entèdi tou. Alò, se tout sa a m te pote pou ou, pou m te montre ou kèk bagay ki entèdi sou, swa, Si ou pral viv nan peyi sa yo, ou pa ta gen entansyon al viv nan peyi al viv nan peyi sa yo, fòk ou toujou pran prekosyon. E nou menm fè video a san pa menm pale de Kore di Nò, nou konnen gen anpil bagay ki entèdi paske li menm pou tèt pa l fòk m ta fè yon lis nèt sa ki entèdi nan peyi Kore di Nò. Paske nou konn nèg sa gen yon ti pa zwe, li pa pou tout bagay nan men moun. E men se sa m te pote pou ou paske m pa vle video a twò long, pa bliye abòne, pataje, kite yon kòmantè pou nou si w renmen video a, epi lè konsa ou pa kouraje nou. N ap reprann yon lòt videyo, se te.